Hey it's your boy Thug US aka TUS for money Ebyen jounen jodia m lakay ou devan gwo ekran w nan ki se Radyo Tele Eklè ou di mwens ti ekran k devan w nan genlè yon konpitè konsa genlè telefòn ki nan men w nan tou Ebyen jounen jodi an la mwen vin la pou m vin enfòme w pou m vin edike w sou yon ta de pwen ke ou menm pèsonèlman ou pat konnen. Oubyen tou, ou te gen dwa konnen tou, men petèt ke w te gen dwa konprann li nan yon lòt sans. Ebyen, jounen jodi an la, mwen fè show sa ki rele Ou te konnen? Mwen fè l, se jis pou mwen enfòme ou, enfòme li, enfòme nou tout. Ebyen, jodi an la m chwazi pran inisyativ pou m pale de 2 mo, pou m fè diferans lan pou nou. Premye mo a ki se Songwriter and then dezyèm mo a ki se Ghostwriter. So. E, yep! 2 mo a ki se Songwriters and then Ghostwriters. Definisyon se kisa l bay. Lè w pran Ghost Riders an, Ghost Riders yo se nèg kòmsi ki ekri, men w pa janm konnen. Tankou ou gen dwa gen yon lit w ap chante la, epi ou di kyèt! Tèl moun move, tèl moun fò, wi tèl moun fò, paske se vwa l yo tande. Men dèyè do l, gen yon yon Ghost Rider k kache dèyè do l. Li gen dwa mwen menm, li gen dwa Samuel tou, e li gen dwa zanmi w lan, whoever. Ebyen, se diferans sa m ap fè pou ou la a, Ghost Rider an se moun ki ekri an, li bay atis la chante, atis lan fè hit, And then ou pa janm tande pale de moun ki ekri mizik lan. Sa se ghost writer a, sa vle di ke moun sa son moun ki kache pandan ke se li k pote hit lan vini men nan vwa lan yon lòt atis. Se egzanp lan sa, an pran egzanp nou gen dwa pran Ne-Yo, Ne-Yo son ghost writer ou konprann, Ne-Yo an menm tan nou kapab di li son song writer tou paske Ne-Yo ekri mizik pou Beyoncé, Ne-Yo ekri mizik pou Mario, Ne-Yo ekri mizik pou ekip lòt moun. Nou gen Da Dream tou son ghost writer, anpil moun konn kiyès ke Da Dream nan. Si wap fè mizik lontan wap tande mizik lan tou fòw konn kès ki dan dream nan nou gen Jay-Z nou gen Kanye West nou gen anpil lòt moun men gen yon non m pral site ba w la ki sa se Ghost Rider moun sa yo se moun ki pral gen dè istwa nan mond mizikal la nan pati entènasyonal la ou konprann so ann swiv li kounya.
Ou te konnen? Ou te konnen? Asireman w vle konnen ebyen w pral konnen m pral ba w 7 Ghost Riders Moun sa yo fè anpil pale anpil pawòl anpil e moun sa yo fè gen moun ki tap bay dyòlè pouse kò yo di se yo k di se yo t dat fè gwo pawòl anpil ki kraze relasyon menm e nap pran kèlke pou ou nou gen Nio Nio m pa kwè gen tankou Nio se yon atis ki fè dè gran e dè gran travay li se gòs an menm tan li se songwriter paske misye fè dè travay ke nou li pa pale e l fè travay ke li pale atis yo tou dè fwa tou konn fè ti dyòlè yo meni yo li menm li rete kalm li rete humble epi li just fè pwouv yo an egzanp nou gen ti mizik sa m konnen medam yo konn mizik sa wi to the left to the left I mean right to the left to the left yes mizik sa se li yo ki ekri l men mizik la se ti Beyonce l ye se Beyonce ki chante li Epi gen yon lè Beyoncé tap jwe live epi Beyoncé di Ew medam mwen yo m fè mizik sa se nou ki enspire m mizik sa se nou ki enspire m fason pou m ekri mizik sa jounen jodi an la a tout fyète m pou m chante mizik sa Yo come on Beyoncé sa e travay nou yo li ye se pa medam yo k enspire w. Se New York ekri mizik sa. This is a brand new song off of my new album I wrote this for all of the women out there all of the strong women out there in Japan. Epi yon ale toujou, nou gen Da Dream Da Dream Oh my goodness, m pa konn sa pou m ta di tèlman misye ekri mizik, misye fè anpil travay, ou konprann sa m di w lan, The Dream fè anpil travay, anpil moun apresye, e m pap tèlman rete sou The Dream tou, paske gen anpil nan nou k pa konn The Dream, m panse gon lè, m ap vini pou m pale de chak atis, èv yo, travay yo fè, lè sa m ap depoze videyo yo pou nou, ou konprann, m ap di w men tèl mizik misye te fè nan tèl ane ki fè yon gran hit, ou konprann, li fè Billboard, li fè tout sa w konnen k genyen yo, epi n ap avanse toujou, nou gen Quenton Miller. Quentin Miller guys wap anvi konnen m pral fè w konnen.
Ou te konnen?
Quentin Miller Ou te konnen? Asireman w vle konnen. M pral fè w konnen. Se devwa m pou m fè w konnen. Mete zòrèy ou prè pou w tande. Wap jwenn imaj tou. Quentin Miller Quentin Miller se yon patnè, se yon ghost rider jan m di w lan ki fè de gran travay ki ekri pou Atis yon gran atis ki rele Drake tout moun konn Drake Kiki do you love me m konn non mizik yo Quentin Miller se misye ki ekri mizik sa ki rele Ten bands anpil gran gran OG de yo a nèg yo konn mizik Drake yo konprann medam yo sitou m konnen nou tizè Drake and then li te ekri mizik sa se te yon hit li te ye tou and then mizik ke li ekri ki kreye gwo pwoblèm

Fanm pa l la l genyen an, mennaj pa l la l genyen an, li pa yon moun kòmsi k ap fè moun wè ò li pa yon moun kòmsi hey! M ta pale anpil bagay. Men nan sans sa a, Drake te feel e Meek Mill te feel offended pou l di kèt, kijan Drake fè pale konsa asireman l avèk Nicki Minaj? Ò yo te gen yon relasyon petèt, ou di mwens sa m ap tande a se sa. Ebyen nou pral kontinye m pral fè w konnen. Se te yon gran jou, yon gran jou, Drake, I mean Meek Mill chwazi pran Nicki Minaj, madanm li a Cedric Rock, yo te ansanm, epi ale nan yon store, yon gran, gran store, kote ke, se de bagay ki chè, m pa bezwen repete, m pa touche pou sa. E ke lè yo rive anndan, yo fin fè shopping, achte pil bagay, sandal, bèl bagay, bèl mayo, bèl snapback, ou konn bagay yo deja, epi lè pou peye a, yo rive sou devan cashier an, and then, Tout bagay yo note. Meek pral pral pral jere wòl gason l tanke Minaj Nicki Minaj epi Meek Mill rive epi yo yo note tout bagay yo epi li rale yon yon stak kòb ou konprann yon blòk kòb epi pou l peye epi nan pase bagay pase pase bagay pase bagay kòb la bill la depla depase sak nan pòch Meek la epi Meek gade Nicki Minaj di hey so itilize kat de kredi w pou peye pou peye rès lan Oh Nicki Minaj pa aksepte, Nicki Minaj just rale panty pal la l ranje l yon bò, li pran pa e Meek Mill la l ranje l yon lòt bò epi l di men touche pou pati pal la epi lèl fin fini l peye epi Meek peye pou pati pal la tou epi pandan lap sot nan store la epi Nicki Minaj di ou te konnen? Ou anvi konnen? Ou vle konnen? M pral fè w konnen Nap kontinye sou menm istwa la toujou epi an sotan Nicki Minaj epi li di se te Drake Drake patap fèl konsa. Epi me gade Nicki Minaj like are you serious? Wi sa w di se te Drake Drake patap fèl konsa epi menm moman an Meek kontinye mache epi apresa Meek rale telefòn epi l fon tweet please pa janm oze konpare m avèk Drake koz Drake pa ekri mizik li yo ebyen kòman misye te vin find out ke Drake pa ekri mizik lan ebyen se pawòl ou toujou konnen gon filtè kap toujou sòti gon bagay kap sot deyò epi gen yon moun ki fè m konnen ke pati Rico a nan mizik Rico a Drake pat ekri l se te Quenton Miller ki te ekri l la Drake twouve gon bagay ki dwòl I mean Meek twouve gon bagay ki dwòl pou ki rezon paske lè l te tande verse Drake lan li di kèt Drake genlè e de Nicki Minaj lap pale. Paske ti paul anpil te konn ap fè ti moun sa yo ansanm men kon nou te konn gade live yo kòman tout live yo te ye se vole sou drake ou konprann sa mdou lan bo drake live ou konprann sa mdou lan epi se konsa epi li vin rele nicki minaj li fè nicki minaj konnen ke èske ou konnen nan tèl pati mizik kem genyen drake se w mizik lan but se pa drake ki te ekri mizik lan Epi Nicki Minaj toujou gon foli tòg se youn nan bagay ke mpa mpa tolere lakay manzè menl gen moun dèyèl tou ou konnen se fo se rèn new york ou konprann janl toujou ap di a queen se queen new york li ye epi menm moman li di ebyen nan sans sa fòk fòk misye pale fòk nou fè misye pale epi yon bon lè Meek t chwazi pran lari a tout gonn sil pran lari epi rive l rive pandan Quentin Miller antre nan yon store Nike epi l antre dèyè l epi l rive kot misye l di misye so ou gen tèl pati lirik pou Drake nan tèl mizik mwen se ou k ekri l so ou gen devwa pou di moun yo se ou k te ekri mizik lan live pou tout moun konnen bon Quentin Miller li menm li se yon ghost writer le pi souvan janm di w lan ghost writer sa yo se yon eta de moun ke yo peye pou ekri Lirik lan or mizik lan, whatever jan li a, si se yon verse oubyen si se mizik lan antyèman, yo peye nèg sa yo pou yo pa pale tou e yo pa ba yo kredi kòmsi ou konnen nan mizik ou wè yo mansyone ke mizik ekri pa tèl moun, non lò se Ghost Rider sa pa pale paske yo peye w pou kenbe sa lakay ou ou pa janm di moun sa epi jou a misye pa chwazi pale. Epi Nicki Minaj rete nan parking lot lan, lap tann Meek Mill tounen a tout boun san sou li. Epi misye pat chwazi pale jou a. E lè l pa chwazi pale jou a, epi Meek Mill pa yon tapajè ke sa, epi misye retounen sou Nicki Minaj li di, e m jwenn la misye, misye pa pale, misye pa pale, pa pale bagay. Epi Nicki Minaj di, oh! Ki kalite moun nou ye? Pou nou rive sou yon nèg, menm tape nou pa tape l pou m bay nèg la yon warning kanmenm? Epi Mik tounen sou misye ankò atougoun sa ou jwenn misye nan menm stò Nike ankò epi lèl rive mezanmi Mik bak sou misye lè Mik retounen anndan stò Nike an li rejwenn Quentin Miller ankò epil di misye nèg yo rale kamera telefòn yo limen kamera telefòn yo epi nèg yo di wap pale misye pa deside pale epi goun sa tape misye kòrèkteman malgre yo tape misye a misye stil pa deside pale toujou. Bon sa ki vin rive aprè m konn bagay yo gen filtè ladann, gen moun ki tap gade, ou konprann, ap toujou gon filtè tou, yon gon bagay ki pale ki di ah Meek Mill te rive sou Quenton Miller nan tèl story, genlè tèl mizik tèl mizik se li ki te ekri l. Malgre sa misye pat janm fè deklarasyon pou l di se li ki te ekri mizik lan. But sous pale, anpil bagay pale, epi anpil moun vin konnen ke se Drake. Se misye ki te ekri mizik lan pou Drake. Epi nap toujou kontinye. Ebyen 2 mo sa ke nou te gen an ki se Songwriter and then Ghostwriter. Mo sa yo men ki sa yo vle di e kòman ou menm ou ka toujou itilize yo lè w ap pale. Lè w pran ghostwriters, ghostwriter an li menm, li se yon mo lè w jwenn mo ghost ou di kèt. Se yon bagay ki ka petèt pa egziste ou di mwen se ka yon bagay ki kache. Ebyen se sa li ye. Lè w pran ghostwriter a se yon moun ki petèt ekri yon mizik, se pa li ki chante l e konsa tou gen anpil moun, anpil gran atis ki deyò a tou ki gen de mizik la k ap fè gwo pawòl anpil, k ap fè siksè. Kap fè lajan tou poukwa pa But Mizik sa dèyè do mizik sa yo gon Ghost Rider Ghost Rider a se moun ki ekri mizik la ko ke yo pa bay moun sa kredi and then ou tande an prè egzanp ou tande moun nan ap turn up ap show off sou tèl mizik nan tout party ou konprann sam diw lan but yo toujou di kèt Manzè bon wi oubyen yo di misye bon tou but hey kiyès ki dèyè mizik sa kiyès ki ekri l sa se yon pwen w ta dwe konnen ann egzanp kounya la nap pran egzanp songwriter songwriter a se tankou ann pran egzanp nou raple nou dènye mizik Rutshelle fèk sòti la mizik sa nou konnen ke menm nan flyer a li mansyone ke se Mikaben ki ekri mizik sa sètadi ke Mikaben nan li menm li parèt la yon songwriter paske li jwenn kredi an men ghostwriters yo le plus souvent se moun ke yo peye Pou ekri mizik lan spesyalman sa yo peyel li pa gen aksè a kredi menm nan mizik la wap bay shalaut menm nan flyer menm nan cover album ou pap janm jwenn non moun sa yo se moun sa yo rele ghost writers and then moun ki fè pati de song writer a se moun ki ekri mizik lan epi li di sa menm nan entèvyou oubyen sou cover album nan ou jwenn non moun sa yo an pa egzanp Nio. Gen album ki sòti men yo prèske ekri pi fò mizik yo. Ou konprann sa m di w lan? Anpil atis ou wè la a k ap fè bèl mizik, k ap fè kòb, ou konprann sa m di w lan, ki kenbe live streaming nan depi nan tap rive anmle desann, pafwa ou konn di kèk atis sa bon anpil. Se pa bon l pa bon non men se pito toujou gon ghost writer dèyè l oudimwen gon songwriter ki la. Konprann? Anpil atis se pa yo ki ekri. Men lakay mwen, m wè se yon move bagay li ye. Kòmsi lè yon atis ekri pou yon atis, atis la pa ka di l kòmsi se yon move bagay men maybe y ap di atis la pa fò or whatever. Li pa konsa. Anpil mizik, anpil atis ke w renmen, dèyè do l gen yon moun. E nou pral pran kèlke egzanp. Ann pase avèk mizik sa. Ou te konn mizik sa ki rele. Riyèb lan Riyèb de Rihanna bèl mizik mizik kem renmen anpil tou ebyen mizik sa kiyès ki ekri mizik sa li ekri epil produce by Justin Timberlake se misye ki ekri mizik sa bay Rihanna e se li ki produce lèm di produce an beat konprann sam diw lan ekri tout bagay fè tout bagay sètadi ke la nou ka toujou di Justin Timberlake son ghost writer an menm tan son songwriter paske gen mizik Justin ekri moun pa konnen. La, sa rete kache, li gen dwa se vann li vann mizik lan, e se konsa tou l gen dwa fè yon mizik, yo fè li fè kado yon mizik. Ebyen dèyè mizik sa n ap di nou gen Wi Eblan ki se Rihanna ke Justin Timberlake ekri an, la tou kareman, Justin Timberlake pa yon gwo sway dèyè devan mizik sa non, li vin yon songwriter koz chak kote Rihanna ap jwe nan tout live li, ebyen nan pwòchèn CD an, ou di mwens nan repètwa kote ke yo. Yo mèt depoze mizik la online yo toujou mansyone ke mizik sa gen pa de septem nan li. Dezyèm nimewo, n ap pran mizik sa ki rele Be Careful de Cardi B. Istwa sa a, nou raple w sou kote nan epòk Offset ki t avèk Nicki mi e Cardi B, 2 moun sa yo nan pwoblèm yo kite live menm jan w te wè Offset premye fwa l t ap ofri Cardi B bag live. Cardibi tap jwe and then upset vini sou stage an li bal bag li mandel maryaj ebyen se te menm moman sa tou upset te vin fon tentenl te vin kouche avèk yon lòt fi sou Nicki sou Cardibi sorry si map pede di Nicki Minaj se paske 2 moun sa yo nou konnen 2 moun sa yo gen ti pwoblèm yo se sa fè a chak fwa poum di Cardibi Nicki Minaj moute nan bouch mwen yes nap rete sou Cardibi an epi lè mizik sa a ekri mizik sal te vin fè poul pale avèk upset lan mizik sa rele be careful. Sètadi ke l t ap di Offset fè atansyon nan ki kontèks paske li di Offset nan mizik sa li di Offset ou ka toujou posede milyon ou ka toujou posede tout bagay men pèdi m se yon opòtinite w pèdi. Se yon bèl pawòl ki gen nan mizik la lè premye fwa m tande mizik la m di oh Cardi B ap panse but hey dèyè mizik sa gon Ghost Rider. Se yon ghost writer, se yon nèg ki ekri mizik sa. E bagay sa te fè gwo eko lè Cardi B tap pale de mizik sa, jan l ekri mizik sa, tout moun wè jan mizik sa sanble a Cardi B. But hey, sorry man. Te gen yon ghost writer dèyè l. Ebyen, atis sa li menm ki dèyè mizik sa, misye rele Pòlisen. Se misye ki te dèyè mizik sa, se misye ki ekri l. E map kite yon ti kote pou ou la kote ke m pral prouve w ke part A plus B kòman mizik sa fè ekri, kòman mizik sa fè chante.

Ou te konnen? Eske w te konnen?
Ou te konnen?
Ou te konnen?
Yes!
Se jan m toujou di l la, ou te konnen? Asiremon w vle konnen, but m sot fè w konnen la. Sètadi ke dèyè chak mizik yo, le pli souvan toujou gon ghostwriter. So ou wè bagay la klè, kote atis la lè l te ekri mizik lan, li chante l pandan ke l te nan studio, and then apre sa, Cardi B vini, li fè mizik lan. Li rechante l, epi li pote yon hit ba ou. Asireman mizik la sanble avèk Cardi B. Mizik la sanble avèk Offset kote Cardi B se yon warning li t ap bay Offset akoz li t al kouche avèk yon lòt fi pandan ke li te nan relasyon ansanm avè l, li t ap ba l warning sa l di l be careful. N ap kontinye. Wi pou n kontinye. Ou te konnen Disturbia? Disturbia de Rihanna. Bèl mizik. Sa fè m pa chante l, m pa gen bèl vwa, sa fè m pa chante mizik sa yo pou ou. Ye Disturbia se Chris Brown ki ekri mizik sa. A sèt epòk 2 moun sa yo nou te konn realasyon 2 moun sa yo, kòman sa te antre yo, tap damou nan tout pwogram, tout kote, moun sa yo yap byen viv. Ebyen mizik sa Chris Brown ekri l m pa konn pou ki rezon. So yon bèl mizik ki te sou album nan tou, so se Chris Brown ki ekri l. Nap kontinye nou gen Ice Box, anpil moun konn Omarion, anpil moun konn Omarion. M konnen nou eklere, gen mizik m konn pè di.

Yow sa se ton gòl ou konprann menm keryensen sa m pral moutre w travay manzè fè e ki pwoblèm sa poze aprè nou tout konn tande mizik sa k te rele in this club in this club by usher ebyen remix mizik sa keryensen ekri remix mizik la konplètman vèse tout vèse yo nèt se te li menm ki tap sou mizik lan bon tout konnen lè w gen bagay sa ou gen yon staff management Yon mizik ka toujou ekri epi staff ou wè a kiyès li sanble. Ebyen mizik sa lè Usher vin chante mizik sa nan studio konplètman and then staff management Usher a twouve ke Kerry Hilson pa ka sou track sa. Yo pase plas la pa Beyoncé de preferans. Ban kiyès ki ekri l? Career Sin. Beyoncé ak tout ruz li, li pran responsabilite li vin chante pati Career Sin nan e l te konn istwa la. Kòman w. Enten mizik sa tou vin mete fen nan karyè Career Sin paske te vin gen gwo beef antre Career Sin and then Beyoncé so bagay sa te fè anpil pawòl anpil tout moun konnen kiyès ki Beyoncé a madan Jay-Z le grand Jay-Z so Hey! Asreman. Kerèsonn vle di pou ti ekip. Paske pat gon mizik ki te gen ki te bif Kerry, pat gon mizik ki te gen ki te bif Beyoncé so te toujou gen ti tweet ki tap fèt, ti pawòl ki tap poste pandan entèvyou Beyoncé pale, Kerryson pale. Epi se konsa Kerryson vin rete konsa l tonbe down. Map pran yon lòt tan wi poum retounen pou nou poum pale nou egzakteman de chak grenn atis yo. Tankou m sot pale nou yon ti bagay ki te rive Chris Brown, yon ti bagay de Rihanna, de Cardi B, but gon yon lè map vin map di. Jodia m vin pale de Chris Brown oh jodi a m vin pale de Cardi B oh m vin pale de Nicki Minaj So n ap pran yon poz n ap tounen apre Ou te konnen Ou anvi konnen Ou dwe konnen M pral fè w konnen se devwa pa m Nou sot bò kèlke songwriter and then ghostwriter nan mache amerikèn nan. And then kounye a nou vle tou kareman fòk nou antre lakay. Nou paka pa antre lakay. Se lakay se lakay. Nou pral baw kèlke Ghost Rider and then Song Rider at the same time. Ann pran zanmi m Jimmy Olivier. Olivier Jimmy zafè pa m big up ou. Anpil moun pa konn Jimmy Olivier. Olivier Jimmy se misye ki se direktè O-Sound, O-Sound Studio lakay sa m fè anpil mizik. E n ap big up Olivier Jimmy. Olivier Jimmy son song writer at the same time boss writer ou te konnen msi sa ki di Absans ou toumante m Yeah Pa gen bèl vwa non Men nap fè w wè ki mizik Ou gentan wè ki mizik son tizè Riire m ri Ou konn mizik sa se misye ki ekri l Yes se misye ki ekri mizik la Ebyen Anpil moun ki pa konnen, misye pa janm te di moun se li ki ekri l. Bon tout moun konnen atis lan fè bèl travay. Ray Raymond, anpil respè pou ou, fè travay pa w la, vwa w and gen melodi, melanje tout bagay. But at the same time tou se Ray Raymond ki fè beat lan, se li ki sikwenn tout mizik li nèt. Sètadi ke misye son pwodusè, misye pwodus mizik lan. Ray Raymond, chapo ba. Anpil bagay pou ou. Men, Atis la se Ray Raymond but moun ki ekri mizik lan se Olivier Jimmy an kolaborasyon avèk Ray Raymond. Nap mache toujou. And then ann pran egzanp le gran et grand Jude Jean. Jude Jean nou tout konnen Jude Jean kiyès ki Jude Jean, Jude Jean Kadans anpil hit E msye, nou kapab di msye son, se yon gran, se yon tenor li ye nan mouvman an, Jude Jean, anpil respè pou ou. Nou te konnen Jude Jean se li ki ekri mizik sa a ki rele Ou mechan an, li te ka Ti sè ou, li te ka Ou mechan. Mizik sa a se Jude Jean ki ekri l, anpil moun pa konnen, sètadi ke imedyatman moun di sa a la ou gentan wè kè Jude Jean son ghost writer, ou fè konnen ke se Stanley George ki ekri mizik lan, non, mizik sa a ekri pa Jude Jean. A tèl pwen, Stanley George fin chante mizik lan fè gwo siksè, anpil pawòl anpil fèt a mizik lan videyo, bèl ti videyo a sèt epòk. Ebyen Jude Jean, m pa konnen si l fil son tap away, Jude Jean chwazi repran mizik sa, li chante l kareman. M pa fanatik mwen men m tèlman sa gwo moun nan fò m ba li, m pa fanatik mwen paske m renmen mizik sa ant Stanley George e Jude Jean. Nou ka di tenor a li pran frèt. Kolel ou pa tenor a pran frèt. Ebyen nap kite lan ti espas sa pou ou pou gadel wa fè diferans ant 2 moun sa yo epi wa kitel yon kòmantè wa dim sa w panse kòman w wèl bay ide pa w. Ou te konnen ou anvi konnen ou dwe konnen fòk ou konnen se devwa pam poum fè w konnen. Ou te konnen mizik sa a ki rele Brimad? Chak jou m leve m ap pran brimad. Se Baky ki ekri mizik sa a? Yes, se Baky ki ekri l, an kolaborasyon avèk Lefransè. Bagay ki fèt anndan stidyo. Nou gen enfòmasyon, e devwa nou se pote enfòmasyon pou ou. N ap kontinye avèk mizik sa a ki rele Ons pran pa latèt. Depi ou wè m te makiye, ou te konnen mizik sa a se Mikaben ki ekri l? Yes se Mikaben ki ekri mizik sa. A tèl pwen, Olivier vin jwenn yon dil avèk yon konpayi entènasyonal ki pou achte mizik sa nan men Olivier. E ke pou dil sa te fèt, paske li te mansyone antan ke yon songwriter ki te mansyone ke se te Mikaben ki ekri mizik la, pou yo ta achte mizik sa, yo fè chwa ke fòk Mikaben siyen afin ke pou yo pa sou konpayi a lè Olivier fin vann mizik la. Kounye a pou Mikaben kounye a la siyen pou l aksepte siyen pou mizik la vann avèk konpayi entènasyonal la. Mikaben mande pousantaj pa l. San l pa t konnen l. Li mande pousantaj pa l. Se yon pousantaj ki te ka 25 a 35 pousan. Ebyen, dil fòk li fèt, se li k ekri, se li k sanse ni ghostwriter, ni songwriter. So hey! Lasèt te siyen epi li pran pòsyon pa l epi mizik la vann ak yon konpayi entènasyonal. Si w pa t konnen w vin konnen. Fòk ou konnen devwa m se fè w konnen wi. So m panse ke w te vle konnen, ou dwe konnen, m vin fè w konnen e w konnen kounya diferans ki gen ant Ghostwriters and Songwriters. Ebyen jodi an se te show a sa, se te pou m te fè diferans an pou ant Songwriters and Ghostwriters and then panse ke Pwochèn edisyon k ap vini an, m pral gen pou m pale de anpil bagay men m paka fè chwa tèlman m chaje bagay. Jodi an la gen anpil bagay ki pase diran semèn sa la, se bagay m ta dwe pale pou yo. Men ou konnen, emisyon fèk kòmanse, nou pa ka vini pou nou just parèt tou brut nan yon fason konsa epi pou nou pote boure non. Fòk nou gen yon standa. Nou pale, nou fè diferans lan pou ou, ebyen pwochèn edisyon an w ap gentan konnen sa n ap pote pou ou. By the time, ann pwofite salye kèlke fami ki rann emisyon sa posib. Nap salye la fami Saint Hilaire, nap salye la fami Charles ki se Samuel Charles ki dèyè kamera e li ki klere m, se tou misye k toujou mete m kanpe devan ekran e nap salye la fami La Douceur ki se mwen menm ki se Roberto La Douceur e tout moun ki nan antouraj mwen, fanmi m tou sa. Epi se konsa nap mete yon nòt nan emisyon an. Epi nap diw pa bliye subscribe lèw fin subscribe si chanèl ou a an fransè abòne wap wèl ekri s'abonner so abòne epi apresa klike pou tout bagay nèt afenke pou ka toujou gen notification nan lè emisyon sòti pou ka premye moun ki wè emisyon an epi pa bliye kite yon kòmantè saw renmen saw pa renmen nou la pou kritik paske nou fèk kòmanse nap chache de bagay ki pou fè nou avanse. Kritik lan eze, lala li byen difisil so se konsa nap avanse, banm kritik lan, poze kesyon ou vle a epi mwen menm pa w yon kòmantè m ka toujou reponn ou e nap kite yon nimewo tou petèt ke yon whatsapp kèlkonk ou ka toujou antre an kontak avè m. Pa bliye ale sou Instagram tape Thug US Official epi follow mwen konsa wap toujou konnen kilè nouvèl emisyon ap sòti, de kisa nap pale. Thug US Official ki se THUG US underscore official so se konsa li ye anpil respè pou Samuel ki dèyè kamera epi nap di babay pou yon lòt emisyon tchao.